Bonjou bonswa chak grenn moun ki pral gade video sa e ki tonbe sou video sa Bondye beni nou kòman nou ye mwen espere chak grenn moun ki ap gade video sa anfòm avèk Jezi jan nou tande e nou wè an se aktris pa nou an Sè Djouna aktris ke nou renmen anpil la e li renmen nou anpil tou donk jodi a m pa pote ni challenge ni prank ni anyen jodi a m vin envite nou al swiv yon chanèl ki se Biggy Official. Donk aktè sa te komanse jwe nan la foi de Djouna men li pat fini. Donk al suiv li mezanmi m swete nou konte sou nou. Li bezwen 1000 abone. Donk m panse ke n ap fèl jwenn plis ke sa. E m konte sou nou e chak grenn moun ki pou mwen di mèsi a chak grenn moun ki pral sipote l. E panse tou n ap jwenn anpil bèl feyton ladann ki se division. Don divizyon gen anpil leson ladan nou kapab renmen e nap jwenn ni. Pa genyen m panse pa genyen ki ka deranje nou sou chanel sa. Don m swete nou al swiv li, bal sipo pa nou e m konte sou chak gen moun ki pral fè sa. Chow m renmen nou anpil bizou mwa nou nan kè m.

Yon krim kem poko fin poze. M te sipoze tounen ak Esthie. E m pap bay nèg sa yo vag non. Tout otan m poko jwenn pitit la e m pap bay yon goud. Wè Ricardo menm? Shit! E jwenn pou m ta jwenn Ricardo. Nan moman la menm m pa vle pou nèg yo efè pou nèg yo tou pou y al nan al bay timoun nan kou non.

Tout moun anfòm, Sabrina anfòm, Sabrina anfòm. Sa, kote ap vini? On peyi tou pa bon ap vini, ki bò? Tande, tande, tande, tande che. M konnen se vre e Sabrina apèn vin fè yon ti vakans la avèm. Ou ka anvi wèl. Men nan moman la, peyi a pa bon. Ou tande peyi bloke kounye a wap vin Si tou bon si tou pou bò lakay la bò lakay la pa bon menm Ou wèm andan m kite Sabina la m pa sòti menm mwen m pa sòti Ou pap ka vini Tèt ou tèt ou toujou fre. Pala mwen wè, e pwèt sa mwen mwen ansanm avèw pa ka pa pa ka an amouni an E pwèt sa nou nou wè n pa ansanm la ankò jiska prezan ou al viv lòt bò a menm mwen m rete isi a Lè ou pale avèm ou di ou pap ka vini Wap vini kanmèm Tann mwen voye ti fè a ba ou

Ti vyann ou touye wi.
Ti pitit ti pitit.
M o kouran m konn tande non ti pitit sa nan zòn nan kap site. Men m pa konn si e li. M pa konn wè l. M tande yo kidnap yon pitit. M pa konn si e li m pa konn. M pa konn si e li tou pase.

Dat ou pa wèm. Dat ou pa wèm. Oh dat m pa wè w madanm. Men w pa wèm lontan cheri. Mwen menm tou m te byen anvi wè w pase kèk tan wi nou pa rankontre. Bon pitit, m te vin kite afè bagay mond lan paske m wè deyò a pa gen anyen ladann, mwen te pran Jezi. E ou menm, ou poko janm fè sa? M wè w ap byen li wi, m te kwè w ta sanble yon bon ti sèvant, bèl ti sèvant. Sa w pale m la, Jezi? Koman jezi ye? Oh jezi renmen wi. Jezi pa gen moun li pa renmen pitit. Jezi renmen m li renmen w li renmen nou tout. Non se pa sa map diw. Sa vle di depi ou vin nan kris ou vin yon lòt moun. Sa vle di m pa nan kris se ou ki nan kris. Wi depi depi ou asepte jezi ou vin yon lòt moun ou pa menm moun nan ankò. Pitit si m pat asepte jezi m patap la non. Paske ou konnen 2 koretyen 5 vèsè 17 di konsa depi ou vin nan kris ou vin yon lòt moun ou vin yon moun nivo. M ta renmen w vin nan menm pati sa ansanm avè m pou w ta vin yon moun nivo paske m wè ou vrèman vre m te konnen se manbo w te ye men si w ta fè yon sèvant Bondye w ap fè yon bèl sèvant Bondye wi. Ebyen sè m ban m di w yon bagay. Ou poko janm pran desizyon toujou ma sè. Ban m di w.
Epi m byen bezwen w wi. An?
Mwen m pa nan español avè w la m pa nan ni anglè. Camine, marche!

Ou bezwen m.
Ou bezwen m pou nou fon ti pale. M gen mal legliz la. Wi m bezwen w tou wi. Men m poko prepare. Paske m bezwen fon ti etid ansanm avè w pou m. Ou ta fon etid avè m? Pou m ta esplike w. Epi m byen bezwen w pou n ta fè etid la lakay la. Wi m ap vini. M ka vini. Epi gen de sèvant nan legliz ou a. Se ou menm. M disponib. Bon m kontan m wè w la. Ou konn poukisa m kontan m wè w? Paske m te byen bezwen w pou banm kontwòl sèvant sa yo nan legliz la. Kòmsi pou m baw kontwòl yo? Non, kòmsi pou m baw kontwòl yo? Se yo bezwen k priye pou ou, sa vle di mwen m pa ka priye pou ou? Wi, yo ka priye pou mwen lakay la, ou pa konprann, lakay mwen. Paske mwen moun pa priye pou moun nan lari, lakay la m bezwen. Non, moun ka priye pou yon moun nenpòt kote ou ye. Cheri ou ka banm kontwòl yo baby? Non, m pa ka baw kontwòl yo non paske. Fè sa pou mwen. Mwen menm menm gentan la, si wap pran Jezi a la ou mèt tou dim tou ba ou la. Sa vle di m pa gen Jezi nan menm?
Lakay la m plen jezi wi. Sa vle di ou wè jodi a ou pa konn demen, demen pa pou ou si wap pranl tou dim. Tann mwen sè sa wap banm kenbe pou la. Non e sam di w wi afè. Eske w ka yon sèl bagay ke map mande w rann mwen yon sèvis se bon zanmi m ou ye sam ta vle w fè pou mwen an sèlman fèm jwenn afè yo paske m bezwen w m bezwen yo. Non mwen mande eske se pou yo priye pou ou mwen menm mwen m ka fè sa. Wi pou n priye pou mwen lakay la pou n priye pou mwen paske m bezwen nou tou le 3 wi lakay la. Lakay la m bezwen. E pou sa w bezwen yo? Wi pou m pran Jezi.
Mwen menm m tap ka priye pou w kounye a la menm. Non cheri m pa prepare.
Pou kounye a la m pa prepare. Paske Jezi m bezwen an mwen menm se nan men w se nan men de sè k nan legliz la. De sè sa yo k nan legliz la m si tèlman bezwen yo si w te ka fè m jwenn yo sèl ou k ka ban m. Ou wè e sa k fè kounye a m pral priye pou mwen.

Kounya mwen k nan siye pat Leïla la m pèdi yoo. Yoo pitbull rive sou mwen kounya m nan trap la m nan bando a fè vit monchè m gen misyon pou ou mèt kite misyon sa map voye yon lòt moun ranplase w ouvè kòw fè vit fè vit OG nan kay la lale fè vit fè vit shit. Konbyen bòs la m pa renmen la non fòm ale wi. Sa gen w prese poze non. Jan m remèt ou pakèt la m menm ale. Anben ale non fò konfyans wi bò jan w wè moto wout w antre a pa fè kaka non. Mwen poze w wi m pral jere w m pral rele w m jere w. Gwo bagay w fè la wi. Menm si vi pa w k an danje tou w konn sa.
Banm di w. Kounya m pral pi zanmi w. Ou ka fèm jwenn sèvant yo e ou kap mennen nou pi lwen. Pou nou banm Jezi lakay la.
Anben ok, konbyen sèvant yo ou bezwen? Map chèche jwenn a sèvant yo, m eksplike yo de ou menm pou yo raple yo kiyès epi nap vin priye pou ou lakay ou a. Ebyen ok cheri, m pa gen pwoblèm nan map tann nou. Jou nap vini an dim. Anben ok, nap vin priye pou ou lakay ou a. Tande? Map tann nou pou nou pot Jezi ban mwen.

Non patou an mezanmi. Bon patou sa tou deja cho. Wi pitit wi. Leila leila leila. M pa menm save koman w ye la menm. Ebyen ok pa gen pwoblèm. M ap tann nou tande. Gade. Ok. Heyy gade yon koze. Jan m bezwen san. Jan m bezwen vyann. Epi pou dam sa vin kontre m nan wout son sèl pawòl l ap pale m jezi jezi jezi jezi. Ki pawòl Jezi t ap pale m la? E si Bondye fè l pote de medam sa yo pou mwen plis li menm, gade, m ap tou bon. Byen prepare m pou yo, m ap tann yo. Kòman w ye la menm? Sa ki fèt la? Gade, m ap rele w talè, tande, m ap rele w talè. E pa ou menm, e bòs l ap chache a?

Tèt mwen cho la tèt mwen cho tèt mwen cho la sa m fè la non kèt kèt si bòs sa wè m jan ye a la jan karaktè misye ye la m pa konn sa kap pase avè m e misye ka tou pete kaka m chèt chèt may li chwa non genlè map pran tout baton an anba ti chen an tap gentan fas bandi yo m ka tou antre nan kle misye may li la jan l pase.

Yo! Mwen sa. Bien. Yo sa Haitian yo. Fèt mwen sou. Wal pale tout kreol yo la net.